Eske nou wè? Eske nou wè koze? Eske nou wè koze? Nou wè poukisa? Nou wè poukisa solda dominiken yo vin bay ayisyen presyon jodi a? Enben men li wi, men li wi. Nèg yo wè nou pa gen kanpe. Nèg yo wè pa gen kanpe vre. Yo te panse se jwèt. Nèg yo wè pa gen kanpe. Men poukisa? Men poukisa wi mezanmi? Men poukisa wi leta ayisyen eske de je nou pa kale nou pa wè bagay yo men pouki rezon wi men li wi men poukisa men li wi nèg yo wè pa gen kanpe nèg yo wè travay la ap mache nèg yo wè pa gen kanpe nèg yo wè pa gen kanpe

Nèg yo wè se beton ki pwal koule la a. Nèg yo wè se bèl ti chemen kap fèt. Men, bèl ti wout kap fèt nan kanal la. Men ni. Men ni, men ni. Men ni. Men ni cheri. Men pou ki, men pou ki sa wi. Yo wè 40 mil dola ameriken. Yo wè sa sou rezo a. Yo wèl. Yo wè diaspora yo bay 40 mil dola ameriken. Gad yon bèl ti kare tèl nèg yo wè nou fè. Yon bèl ti wout pou nou vini. Wè. Gade. Men ni cheri. Eske nou wèl? Woy. Woy. Nèg yo wè. Nèg yo wèl men ni cheri. Many Many Many Nèg yo wè se gabyon kap pale Èske ou wè Èske ou wè Many cheri Men pouki rezon Men pouki cheri Men pouki rezon Jodi a Nèg yo vin enpresyone nou Yo rantre lakay nou Yo rale zam sou nou. Nèg yo bwake zam sou nou cheri men li. Men pou ki men li men li. Men rezon an. Nèg yo wè n ap avanse. N ap avanse. Yo di a sanble nèg sa yo pa p kanpe. Nèg yo di. Sanble nèg sa yo pap kanpe. Nèg yo di ayisyen pap kanpe kanal la. Nèg yo kontinye ap bay nou presyon mezanmi. Nèg yo wè nap byen pase. Nap byen pase. Yo wè Dyaspora voye 40 mil dola ameriken sa sou tout rezo sosyo. Yo wè yon pakèt travay ap fèt, yon pakèt bagay. Yo wè mezi travay, mezi kòb. Pèp ayisyen met tèt yo ansanm vwe. Yo di a, nèg sa yo pap kanpe kanal la. Nèg yo, nèg yo kontinye ap bay nou presyon mezanmi. Leta ayisyen, jiska prezan. Se sèl Bsap ki la. Ou pap ka retire Bsap sou teritwa a. Nou mande pou ranfòse. Ranfòse Bsap yo. Si se lame Dayiti wap voye. FADH voye yo. Voye yo. Voye nèg yo. Voye yo. Leta ayisyen pote zam bay besap yo. Si nou pa vle mete lame dayiti la, poukisa nou pa bay besap zam? Ranfòse nèg yo avèk zam. Nou pa gen pwoblèm. Ranfòse besap avèk zam silvouplè. Ranfòse nèg yo. M pa gen pwoblèm avè w ou pa vle voye polisye yo. Ou pa vle voye BI. Ou pa vle voye polifwont. M pa gen pwoblèm avè w. Ou pa vle voye lame dayiti pa gen problem ou pa vle voye yo bay besap zam yo bay besap zam yo oh mezanmi mezanmi mezanmi leta ayisyen Leta souple! Se respè nou, Ayiti se respè nou, kanal la se valè nou, kanal la se tout respè nou, kanal la se madanm pitit nou, se tout sa nou posede leta ayisyen. Leta souple! Dyaspora kisa nap di e nou ki fòs la? Dayè se nou ki fòs la. Kisa nap di? Kisa nap di nan ka sa? Nèg yo vin rale zam sou pèp la. Nèg yo pa gen dwa fè sa. Ooh Sa fèm mal, sa fèm mal Sa fèm mal, sa fèm mal Nèg yo kriye tankou ti timoun Bsap kriye Jounalis kriye Yo pa kriye paske yo wè Komsi Dominika ka fè yo mèd non Nan yo kriye paske leta ayisyen pa konpwann ke se ayiti yo sipoze bay bakòp paske se ayiti k pou yo lòt peyi pa pou yo yo pa wè sa Desalin te goumen pou nou pou n te ka pran libète oh Sonthonax te pwoklame la libète jeneral dè esklav. Hein! Pou ki sa l te fè y? Pou ki sa l te fè sa, hein? Nou dwe pran la relèv. Dominiken pa vle nou pale de istwa nou. Yo pa vle sa. A chak fwa. Yo wè nap pale de istwa nou, yo nève. Yo di nou bliye istwa nou. Yo di se pou nou bliye istwa nou. Bliye l e nou pap janm bliye istwa nou. Se istwa nou ki pou fè nou yon moun. Se istwa nou ki pou fè nou moun. Istwa nou ki pou fè nou yon moun. Anpil ou! Pardon monchè ou wè se wèm pa wè monchè konn patap janm fèl monchè. Se istwa nou pou nou konnen. Nou konnen istwa nou, nou pa ka lage li. Se istwa nou ki fè nou moun. Men pou ki sa? Men pou ki sa tèt yo cho? Tèt dominiken cho? Tèt abinadèl cho? Tèt jounalis dominiken yo cho? Anpil nan yo se bon moun? Anpil nan yo pa bon moun tou. Yo wè travay la ap mache. Tèt yo cho. Yo voye vin bay nou presyon. Nou pa pran nan presyon. Fòk travay la kontinye. Talè se beton ki pral koule. Talè se beton ki pral koule la cheri. Wè. E beton k pral koule talè. Talè konsa la se beton k pral koule cheri. Pa gen kanpe. Yo mèt fè nou tout sa yo vle. Pa gen kanpe cheri.